Konprann? Sa vle di depi 2010 a 2000, depi 2000, depi 2010 mwen pran ka, mwen pran game nan nan menm e m poko janm jwenn yon nèg kabarè ki dyaspora ki fè, konprann, ki ta pran game sa nan menm e game lan Konprann m poko konnen kiyès lap ye so m pa konnen so pa gen 2 nimewo 1 pa gen 2 nimewo 2 konprann se yon sèl nimewo 1 ki bòs li wo depi 2010 e tout nèg konnen l se nou l ye pa gen 2 pa gen 3 e nou pa gen nèg kap vin fè sanblan la jodi an la konprann bòs yo kenbe game nan nan men pwè 12 ans konprann depi 12 ans nou gen yon game nan men nou nou pa janm gen yon nèg ki ka Konprann poum tande e menm lèm fè de twa zan mpa ale poum tande di ah nèg sa te fè sa bon se ou fè e poko gen bagay sa kit nèg ki kit nèg ki te la ansyen ou konprann nou deja konnen ta soti son ansyen masisi ki pa regle yon mèd nan ou konprann nan ou konprann se just nèg pran bal pou nèg vin ap jwe ou konprann nèg sa yo e fo mouvman yo e fo radòt ou nèg sa yo. Konprann jiska mentnan nèg sa yo patron yap tcheke konprann whatever tout sa nèg yo ap fè se e kole pyese yap fè konprann nèg sa yo se ansyen ansyen masisi yon e nèg sa yo pa regle yon mèd konprann depi konprann pa janm gen 2 nimewo 1 konprann li se yon sèl nimewo 1 bòs se yo 12 an li fè lap li kenbe yon game nan menn e kabarè rete bòs se yo rete bòs se yo pa gen 2 nou deja konnen. Paske ou konprann depi yon nèg ou fè tout siksè ou pa fè masisi ou konprann li travay ou travay ou konprann ou fè viw ou konprann wap travay ou konprann nou deja konnenn ou konprann nèg pa janm nonmen nou nan masisi nèg pa janm nonmen nou nan vòlè bagay machin moun ou konprann ou konprann pa gen nèg ki ka ranse avèw ou konprann depi se nèg gen nan masisi fè tout bagay ou konprann nèg sa ou pa anyen ou pa anyen ou poko nanmbè 1 paske Depi non ap nonmen nan masisi nan vòlè bagay moun ou poko fè siksè paske se vòlòy ou wè sa m di w lan vòlè paka paka sipòte anyen ou prann vòlè rete vòlè vòlè masisi depi se nèg kap fè masisi pou fè siksè ou prann ou pa moun ou prann ou son sanwont ou wè sa m di w lan se bon se ou li menm e ni travay nou travay nou fè siksè ou prann. Epa bagay sa yo nou ye moun paka divòse o sesi sela paske nou nou gen yon ligne dwat ou konprann nou konnen tout sa pou ou fè se travay pou fè ou konprann se travay pou travay pa panse menn pou gen pou bezwen gen yon linèt se vòlè pou vòlè ou bezwen siksè se masisi pou fè pou pou pou fè pou rive kote ou vle rive a ou konprann se konsa E se jan map di nou jèn an ayiti gon ekip nèg ki sot lòt bò yo diaspora an nip vin pran jèn yo ayiti ap pote bagay pou yo anpi pou rantre nèg yo nan masisi ou konprann pase fò nèg yo konprann tenis ap chire de twa jou ou gen dwa fin met tenis lan la anpi ou fon kouri an ou jwenn yon bagay pase ladann li chire anpi ou pèdi kapasite w pou anyen paske bagay sa yo pa enpòtan. Ou konprann jèn fanm nan, lè nou ou yon dyaspora, an li parèt la, li gen dwa gen gwo sida nan mouda l, anpi l vin ba nou sida an Ayiti, anpi se manman nou, paran nou k pral fè tèt cho, k pral kouri pou antere nou, anpi e nan mande paran nou gen dwa pa l ye. Paske tout bagay sa yo. Fò nou fò nou fèt atansyon avè yo jèn medam pa okipe vye yon ekip nèg ki ayiti ki pa menm sou anyen yon pit vye nèg onprann ki abit ki gen sida onprann anpi pou nou pou nou kite vye bagay vin ap fè nou pran sida. Konprann? Konprann vye maladi sida? Konprann nou konnen maladi sida kòman sa ye? Konprann depi nou pran sida, enprann pa gen anyen k ap fè nou geri? Konprann? Pa gen anyen k ap fè nou geri paske se jan m di nou an, pa okipe anyen ki pou ba nou tèt cho, pa okipe anyen pou fè tèt nou. Krezi konprann kounya wap wè tout kote gen piscine ay di son son son bagay li ye konprann kap fè nou toujou ta gen se bay sa ki pi ki pi bagay konprann no yon nèg kounya li renmen nou nèg la sipoze konprann Konnen kisa nou gen bezwen, se pa nèg ki pral al fè nou fon de twa kout pisin, anpi l fin plen bouda nou, apre l vire l pran avyon l ale anpi nou menm li kite nou a maladi nan mouda nou, l kite al li kite nou a mòpyon nan mouda nou, l kite nou a gratèl nan mouda nou, konprann tout bagay sa yo gen gen dyaspora k gen mòpyon tou, gen dyaspora ki gen. E ki gen e grand chalè nan mouda yo isi. Onprann? Sa vle di yo pran vye fanm amerikèn ki sal. Onprann? Gen vye fanm amerikèn ki pap benyen. Onprann? Ki pap trete byen. Onprann? Nèg sa yo ayisyen. Gen anpil nèg ayisyen ki vin kouche fanm san anyen. Yo just al Ayiti, al kouche avè nou. Nou menm nou annik ouvè bounda nou. Nèg la pa met kapòt. Nou pa konn manman l, nou pa konn papa l. Nou pa gon relasyon avè l. Nou annik parèt la ouvè bounda nou san anyen, san pwotèj. Anpi ouvè bounda nou bay dyaspora depi se dyaspora nou lage bouda nou bali jan nou vle pou nou fè tenten. Paske nou menm nou panse dyaspora se Bondye, nou panse dyaspora se yon bagay nou menm nou te ka dyaspora. Onprann kou bagay nan bouda nou an fò nou pran nou pou nou trete l byen. Sa nou onprann se li gason ki fè gason ap mache vòlè, se li ki fè gason ap tiye moun tout lasent jounen nan kidnapin nan tout bagay. Se bòbòt nan mouda nou an Fò nou pran swenn byen, fò nou tretel byen lè yon nèg vini nou pa konn ras nèg la, nou pa konn jenerasyonl, nou pa konn kijan nèg la tap viv, nou pa leve nan yon zòn a nèg la poun te konnenn, menm lè nou te nan zòn avèk nèg la, nou paka annik ouvè bouda nou bali, nou mannik mete, nou annik ouvè bounda nou, ouvè pye nou bali, konprann anpi demen sidye ve la li vin vire boudal, anpi lague yon kite yon sida nan mouda nou, li kite yon ekoulman, nap mache kilòt nou. Nou pa ka moun ap toujou wè tras dlo nan bouda nou paske e bagay sa yo kounya se sa ou konprann paske depi gason wè li wè tras sa nan bouda nou gentan konnen se ekoulman nou genyen paske nou pa ka gen nou pa ka gon pantalon sou nou poul mouye pase ekoulman anvayi nou pase se chèm ap di nou nou pa ka tout vakabon nou jwenn lannwit vin kouche nou san anyen nou pa konn nèg la nou pa konn vakabon an nou pa.